Yo vire la. Yo vire la, y al tonbe sou kan daviyasyon an. Kan daviyasyon an, ou konnen kote n te kòmanse layv la, se nan lòt ekstremite kan daviyasyon an nou vin ye. Machin yo pase la, yo desann la epi yo desann pi ba a pou retounen sou kan daviyasyon an. Men yo te sispann, m kwè, yo sispann jwe depi yo rive, yo fin vire la. Paske kote w ap gade a la, anfas la, te gen stang prezidan an, stang tout otorite yo. E radyo Karayib gen tout la yo, te gen de stand ki te konstwi anpe patou. M sonje nou t ap pale de kote nou wè asfalt la li menm li gen yon ti plonje l ap fè. E la se wòl nou pou nou retni atansyon moun yo sou sa. Donk, lè nou moute. N'a pral montre kote la fèt plonje a paske nou paka deteye'l men ok y'a pral retire'l ok y'a pral retire'l e se se sa ok sa a se te yon bay sikonstansyèl pou sove kanaval la yo te fè'l donk y'a pral retire'l donk men e se sa a m' te vle montre w' sitou e la a se la a se yon zòn ki te gon ma dlo vrèman ma dlo lè w' tande ma dlo a bon jan ma dlo w' paka pase. Ou pa ka pase ditou. Kounya la mesye yo genlè wè yo pa ta kapab. Yo fè yon jan epi pou cha yo te ka pase men gade non. Gade wou machin nan k ap fè mouvman sou li tèlman gen dlo anba l tèlman gen bagay anba l. Donk e la nou fini live la. Egzakteman anfas lakay gwo mezon sa jan m tap pale w la e se la nap nou kap gade li son se son makèt e dènyeman m pale avèk avèk avèk li avèk Guy e mwen di Guy Thomas se nan li di m pral gen patisri pral gen plizyè sèvis anndan l e se pou se la E se se se se se batiman sa ou tap gade de lwen an. E medam mesye donk e me meni an fas ou se yon batiman an vid e asansè se asansè donk se se se li ki masena donk m di w la se frè madanm prezidan an ki li menm e e ki nan tèt e pwojè sa.

E se konsa wi sa ye. Bon, e pou maten an, m panse n ap rete la. E nou va p antre nan polemik la. Nou pa nan polemik paske lide a se ba w yon ide, fè pwòp kòmantè pa w, fè pwòp analiz pa w, fè pwòp jijman pa w. Nou menm nou pa pote jijman, nou pataje imaj yo avèk ou, nou pote yo pou ou. Donk, se sèten n ap ba w yon lòt. On lòt randevou ankò pou sa dlo ap tounen an. Ou wè la, nou t ap gade l lè m ap monte, me e boulva a lò ap tounen. Sa se lò ap tounen. Ok, me, me, me, me, me boulva a lò ap tounen. E ou desann konsa la, ou ale, ou ale, ou fè menm kantite tan ou wè m t ap fè la pou m monte la. E. Se menm Bon m gade se menm pèp pòdepè sa ki tap rele viv jovenel pou kanaval li ki bon Bon ok bon nou pa nou pa nou pa nou pa bay sa Ayiti ka bèl Ayiti ka bèl E kote shell gaz la Oh m sonje shell gaz la Bon bay gade si n ka fè w wè shell gaz wap pale a E zanmi m ap al m ap al desann bò Bon shell gaz la men li pa shell ankò. Yo chanje non an. Yo chanje non an. Olye de Shell, se Nasyonal li rele kounye a. Li, li, li, li pa, li pa Shell ankò. Li pa Shell ankò, se Nasyonal. Kilè w ap fè yon, yon pase nan izin nan bro? Ki, ki izin? Izin? A, izin elektrik la? Ok, wi, m pwomèt pou m fè yon emisyon avèk, avèk direktè edh la sou izin elektrik la. E pou n gade. Kòman avansman pwojè a ye? M pwomèt ou sa. M pwomèt ou sa, men m pa vle met dat sou li pou ke nou pa ba w on dat ki pa respekte. Men m ap planifye sa avèk direktè edh la pou n fè on pase nan izin nan. Bò Maze a, wi. Bò kot Maze a, nou pase bò kot Maze a deja. Mwen anvi wè l, ok. Wi, ou anvi wè izin nan? M pwomèt ou, e se djòb an nou. Wi, nou pase kot Gota a deja. Pase kot Gota a, nou t ap montre w li. Kot Gota a, ou konnen gen on bèkri ke yo fè kounye a la. ki vrèman trè frekante donk e moun anba lavil tankoum yo la anba lavil la se tankou se lik pi bon ou wè kote nan se se zòn ki pi bon nan pòdepè a la e anba lavil se zòn ki pi bon nan pòdepè donk me me sa moun kap mande pou chèl la me se nasyonal li ye konnya donk se se se mwen pa pou youn mwen pa pou lòt si chak prezidan ki pase te ka fè ti kal konsa ta ka mil. Donk se se kòmantè on moun sot li la e pa mwen k dil se on moun donk izin izin gota non non izin soni wap pale soni giyòm e jay wap pale izin soni giyòm wap pale izin soni giyòm non m bliye peyi sa desann bò kote maze.